M panse ke nou tande bri bagay sa fè sou rezo an, nan medya yo, kote ke nòt tou pwisan Garry Conille te deside mennen 15 journalist nan valiz li nan Nasyon Zini nan okazyon asanble jeneral sa. Enfòmasyon petèt nou pat konnen nou tande yo, se ke Garry Conille te deside pou l akòde 350 dola ameriken pè diyèm pandan 10 jou, se ki fè 3500 dola a 15 jounalis sa yo. Medam, mesye, La premyè choz nou vle eklere nou sou li, se ke 350 dola pa jou pou yon jounalis, gen anpil nan yo li ta pral bay kòb sa ki pa salè mansyèl yo nan redaksyon y ap travay lan, nan radyo y ap travay lan. Nou konnen sa k plis koni yo, nou genyen Notre Toupwisan nasyonal, entelijan onnpepli Johnny Ferdinand. Nou genyen Romanes Samedi. Se de sa yo m panse ki plis koni. Donk, men genyen ki nan lòt medya. Se 6 nou tande non yo men an tou se te 15 yo te ye. Ebyen, manje. nouri l, bwè, blanchi l, dòmi l, pa t nan kòb sa. Anplis, se Corneille ki te genyen inisyativ pou l te fè demach pou mesye yo te jwenn viza. Malerezman, Mesye yo manje chapo yo, yo manje pen blan yo paske anbasad amerikèn pa akòde yo viza sa. Mentan sa pou nou konprann, poukisa anbasad amerikèn pa ba yo viza an grann pati? Li esplike pou plizyè rezon kote anbasad lan estime ke se pa a gouvèneman an ki pou fè demach lan, se ta medya yo dans un premier temps. Paske nan standa entènasyonal la, vin genyen sa n te kapab rele yon melanj dè jan, se redaksyon yo ki degaje yo pou yo voye moun yo al kouvri yon evènman k ap fèt kèlkeswa sou teritwa nasyonal yo oubyen entènasyonal. Sa ki plis enpòtan, pa egzanp. nan lòt peyi yo, lòske on medya deside akonpanye prezidan, ou on premye minis oubyen yon wa, yon rèn, kòb, lè yo moute nan avyon prive leta sa, ebyen, leta peyi an fakture Redaksyon kote jounalis la ap travay la. Si pa egzanp, prezidan ameriken an deside prale an Siri, pou de rezon de sekirite, yo vle pou yo moute nan menm avyon an, enben kilometraj y ap fè nan avyon sa, ebyen yo konsidere kòm si son vòl ou t ap pran, epi yo fè redaksyon la peye vòl la. pa rapò a nonm de kilometraj ki genyen w ap pran. An Frans se parèy. An Frans, si yon jounalis Figaro, TFn, France 2, BFM, France 24 deside pou l vwayaje avèk Macron, ebyen Macron ap faktire jounalis la kòmsi se yon avyon prive l te pran al Ayiti ale retou, y ap fè l peye kòb sa. An Frans sa ka rive jiska 2200, 2500 euro. Donk, pou de rezon de sekirite ankò, ou yo gen dwa di w men nan ki zòn pou loje pou sèvis sekirite leta ka gen yon lèy sou yo. Donk si se yon teritwa ki frajil, ki difisil, a se moman la, yo pran responsablite fè tout kowòdinasyon yo epi yo faktire redaksyon an tout frè sa koute. Donk lè yon jounalis gen chans pou avèk yon premye minis lè se yon veritab premye minis oubyen yon prezidan, se yon privilèj li ye pou li nan karyè pwofesyonèl li. Li ka ekri liv sou li demen. Donk, anbasad la estime ke demach la pa t bon. Dezyèmman, anbasad la konnen tou gen anpil nan moun sa yo kòniy kite anvlòp lajan pou yo nan primati lan, ki pase pran ti lajan yo de tanzantan, ti anvlòp yo, al pran nan primati a. Paske fò n konnen ke blan enfiltre nou sa k ap fèt, tout sa k ap fèt ann Ayiti. Menm si w ap ann dan yon legliz, ou pa wè yon grenn blan, blan gen enfòmasyon de li, ou nan yon sendika, ou nan yon asosyasyon, blan enfiltre nou nan peyi an. Donk blan gen plis enfòmasyon. de nou menm. Anplis, se paske sa k t ap fè n ap gade yon remakab diskou Edga Leblan fè, nan pwochèn kwonik lan m ap vini sou li, donk nou pa t bezwen pèsonn pou nou wè tout sa Leblan fè a, paske lè pral gen tèt a tèt ant Lula, yon prezidan fransè, kanadyen, ameriken, beninwa, eksetera, donk jounalis la pa t ap janm la. Donk, se te, se te yon gaspiyaj darjan piblik, se te yon gaspiyaj darjan de, de kontribyab yo. Donk, a se moman la, ou pa kapab plenyen ke peyi ou pa gen resous, w ap mande èd entènasyonal de tanzantan, epi pou pran tout kòb sa ou pral gaspiye pou yon vwayaj. Yo, lè w nan sitiyasyon bidjetè prekè, frajil, nou nan sa n te kapab rele yon, ou ta sipoze mete w, peyi w lan, nan sa k rele rigè bidjetè oubyen si w vle plis akomode mo an, nan restriksyon bidjetè. Donk, yo estime ke se pou enterè pèsonèl Garry Conille d'une part, epi enterè jounalis sa yo d'autre part, pou te fè kòb sa. Pase kòb sa n ap di yo, Yon pwofesè lise, kòb nèg la ap touche pa jou an kòm pèdiyèm li ta pral genyen an, pou yon grenn jou wi, pwofesè, yon pwofesè lise pa touche kòb sa. Yon sibtiti komisè gouvèneman, yon komisè gouvèneman, pa touche kòb sa lè w konvèti l an ayisyen pou yon mwa. Èske n ap swiv avè m jiskaprezan? Donk, kòman pou w ap rele chak jou gouvènman pa bon, w ap rele chak jou peyi polisye pa gen pa gen pa gen katouch polisye pa gen zam polisye pa gen jilè pa bal epi ou menm kòm jounalis ki chak maten wap bay enfòmasyon an wap relanmwe wap plenyen koripsyon epi ou menm ou pa ou patisipe nan gaspiye lajan leta nan koripsyon sa rele prizdenterè ok. Donk, mwen panse ke anbasad la pa enbesil, yo toujou konnen medya sa yo ankò, chak fwa lòt bò yo toujou gen moun k ap ba ou enfòmasyon sou sa k ap pase, sou Biden, sou lòt, sou tout enfòmasyon eleksyon amerikèn ki genyen, gen anpil nan medya sa yo k toujou gen lòt moun lòt bò an k ap rele, k ap bay li. Anplis lòtre choz, se ke nan tip de deplasman sa yo, se yon kesyon de relasyon entènasyonal, yon kesyon de dwa entènasyonal donk ou ta sipoze gen de jounalis ki spesyalize pou voye nan tip devenman sa yo donk yo gentan wè tout sa se pa de prezantatè etc ki la ki pou ta sipoze fè sa de moun ki pa atache pyès kote nan an nan primati an ki te deside pou al akonpanye PM nan donk m panse Garry Conille fèl avèk yon sèl desen se poul mete moun sa yo nan pòch li poul mete yo anba bwal poul kapab fè sal vle Nou wè ke Gary Conille gen yon fascinasyon pou de jan de moralite doutez. Lè l pran yon moun tankou Magalie Habitant ki t anba bra l, lè w wè kounye a l al nan Arab, lè w wè ke li sot 18 septanm ki soti la, li sot pran Yanick Mezil pou l mete l nan yon komisyon jistis, verite, reparasyon. Ò, Yanick Mezil se te prezidan phtk ki genyen tout senatè ki genyen prezidan ki te phtk ki sanksyone donk fò n konnen ke kot Garry Conille ap mennen nou lè w wè nou li pran pitit Joe Lambert li mete nan kabinè l donk nou wè ke Garry Conille se moun li bezwen pou l fè lòbi pou li pou fè pwopagann pou li donk Garry Conille sè de la kominikasyon pèmanant san zaksyon